Salut tout zanmi mwen yo byenvini sou love tecno 509 jodia tutoriel nou se koman ou kapab rive aktive yon klavye ak tout diksyonè tradiksyon sou telefon ou ki vle di lè ke ou gen klavye sa ou ka tradwi yon fraz ou ka tradwi yon tèks nenpòt sa ou vle avèk klavye sa. Ebyen, nou pral wè kòman nou kapab fè sa. Le pli souvan nou konn gen difikilte lè pou nou ekri avèk yon moun sou WhatsApp. Lè pou nou ekri mo a an anglè, men nou pa pale anglè, nou pa konnen kisa pou nou fè. Ou pale fransè, ou pale pòtigè, espanyòl, kreyòl, men ou pa konnen kòman pou kapab ekri an anglè oubyen si moun nan pa pale espanyòl oubyen yon lòt lang kèlkeswa sa l te ka ye a. Alò, nou pral wè kòman ou kapab aktive klavye sa. Pou aktive klavye sa tèlke nou kapab wè nouvo klavye ke mwen menm mwen gen an, ebyen klavye sa li pwezante konsa, sèlman ke mwen gen lang pòtigè a ladan. Ebyen mwen bezwen aktive lòt klavye a. Mwen prale mwen prale dabò nan Google Play Store. Enben, lè m rive nan Play Store, m ap ekri Gboard, tèlke nou kapab wè l te gen tan ekri la, m ap ekri Gboard. Enben, Gboard sa li menm, lè ke m ekri l, m ap fè rechèch la. Lè m fè rechèch la, n ap wè li monte nòmalman. Premye bagay m ap fè, m ap enstale l. N ap pran yon ti tan pou nou kapab tann enstalasyon an li menm li fèt nòmal. Men li p ap dire twò lontan. Dakò e avan tou map mande w si w poko te abòne ak chanèl la map mande w fè sa e pataje videyo a kite yon kòmantè pou di sa ke w panse de videyo a ebyen premye bagay ke mwen menm mwen pral fè map louvri Apri aplikasyon sa. Mwen ouvri aplikasyon sa, ebyen li dim active dans les paramètres. Ma prale etap pa etap pou ke mwen menm mwen kapab active l. Mwen active l la, kote nap wè ki make Gboard la multi multi language multiling ebyen la ma prale mwen active l la. Ok ebyen map sezi etap yo toujou. La mwen gen Klavye ki aktive a ki se klavye Samsung, klavye telefòn nan menm. Ebyen kounye a ma prale mwen aktive mwen aktive Gboard la. Kounye a mwen fin aktive l, li di m tout è prè. Ebyen m ale la, mwen deja prè la. Kisa ke mwen bezwen la kounye a? Ebyen mwen bezwen mete lang ke m ap bezwen yo. ok mwen bezwen mete lang ke map bezwen yo dabò an kou pa egzanp si ke map ekri mwen mwen deja gen klavye a li aktive an pòtigè m vle vire l an fransè m vle vire l an lòt lang mwen ajoute kèk lang men sa se poko pou tradiksyon an kòm mwen deja gen la mwen deja gen fransè mwen gen pòtigè epi map ajoute yon lòt lang mwen ale ladan Mwen al chèche lang m ap ajoute a. Pa egzanp, mwen ka bezwen ajoute kreyòl. Mwen bezwen ajoute kreyòl ayisyen. M ap eseye fè rechèch la. Mwen wè kreyòl ayisyen. Lè m wè kreyòl ayisyen an, mwen. Aktive l. Ok, mwen aktive kreyòl ayisyen an. Kounye a, dezyèm lang mwen apral chèche, mwen apral chèche dabò angle. Mwen wè angle. Ok, men la se ki angle m ap pran? Mwen ka pran angle, nenpòt angle pa egzanp. M pran angle Kanada oubyen angle, mwen pran angle Etazini. Epi mwen aktive l ankò. Dakò. Ebyen la, mwen gen lang sa yo yo menm ki aktive nan klavye mwen. Ebyen kote ke m pral ekri tèks la kounye a, mwen pral wè èske li, èske aplikasyon sa li menm li pran fòm nan. Aplikasyon sa li menm li pral pran fòm nan tout sa w ap ekri. Pa egzanp m ap ekri sou sms l ap pran fòm nan. M ap ekri sou whatsapp l ap pran fòm nan. Klavye a ap pran fòm nan, se sèl a li menm w ap ka fonksyone. Toutotan li menm li aktive ladan l. Mwen prale nan mesaj dabò. Mwen rive nan mesaj, mwen pral ekri yon tèks. La, lè m rive nan tèks la, n ap gen tan wè klavye a monte yon lòt fason. Lè nou gade en kote nou konn ba l espas la, nan ba despas la, n ap wè FR ki se franse, HT ki se ayisyen, PT ki se pòtigè, mwen te aktive yo. Ebyen la se touch sa yo mwen te aktive toujou. Si m wè m pa wè anglè la, m ap sèlman ale, mwen peze sa nou wè ki fè an jan de glòb la. Mwen peze l ata ke mwen wè anglè li menm li pran plas li. Swiv sa k ap pase nan ba despas la, n ap wè anglè a pral vin pran plas li. Meli. EN nan se pou anglè a, English. Ebyen la li deja montre m ke li aktive. M vle montre nou yon bagay, a chak fwa nou pwal ekri yon mo nap toujou wè ke li gen yon sous-titre kap parèt ladan. Tank pa egzanp mwen mete the paske anglè a an kou nap wè the monte ladan, nap wè thanks monte ladan. Ebyen mwen kapab mete l an kreyòl pa egzanp. Mwen mete kreyòl kòm priyorite. la. Ebyen la, n ap wè ke lè m mete kreyòl priyorite, nenpòt mo m apral ekri, n ap wè yo gen tan monte. N ap wè mo, mò, mò. N ap wè yo gen tan monte nòmalman ladan. Ebyen, kisa mwen vle nou wè ankò, sè ke lè nou bezwen fè yon tradiksyon, nou bezwen fè yon tradiksyon dabò Ebyen, n a prale kote nou wè ki gen siy Google Tradiksyon an. N ap klike ladan. Nou aktive l paske m te fenk sot enstale l. Li di m detekte lang ke mwen menm mwen vle mete a. Mwen ap detekte lang lan, mwen pral ekri a ladan, epi n ap wè tradiksyon an nan yon lòt nan lòt lang lan. Pa egzanp, mwen pral montre nou, m ap mete. Yon lang. Mwen mete kreyòl ayisyen. Mwen mete kreyòl ayisyen m ap pale ak yon moun mwen pa pale kreyòl. Ebyen, pou l tra, mwen pa pale angle, ekskize m, mwen bezwen li tradui ann angle. Ebyen, m a prale, Bonswa. Kòman. Ou ye. Ok. Ebyen na prale anlè a la kote tèks la ap ekri a dabò. Na pran li make Good evening, how are you? La, li gentan ap fè tradiksyon an pou mwen. Si se yon lòt lang mwen bezwen tou, ma prale nan ti flèch la, mwen klike ladan ankò pou l ban m li nòmalman. Dakò? Ebyen se sa li menm li genyen kòm avantaj nan sa k rele klavye tradiksyon an. Lè ke w ap ekri avèk yon moun, tèks ou monte nòmal, ou fè tout bagay ala nòmal. Ou bezwen ajoute gif, w ap ajoute l. Ou bezwen ajoute lòt ti bay, ti ikon bay ankò, w ap ka ajoute yo kon wè tout klavye yo, paske se menm jan yo ye. Pa gen diferans antre yo, sèlman li ba w plis posibilite pou ke wou menm ou kapab ekri nòmal, nòmal, nòmalman. Ebyen, zanmi mwen, se tout sa ke mwen menm mwen te genyen pou wou jodi a, mwen swete ke titoryèl sa li menm, li te itil ou. Silvouplè, m ap mande w ankò pa bliye kite yon like, yon kòmantè, epi si w poko te abòne ak paj la, abòne. N ap rankontre nan yon lòt titoryèl ankò. Mèsi.